Ou sonje, pa konnen si w sonje sa paske m te di sa nan emisyon m te fè avè w dènyeman an. Wi. Ou sonje lè gè Ikrèn, Larisi a m te anonse sa? Mh. Ou sonje sa? Wi, m sonje.
Ok. Mwen te anonse gon peyi ki pral anvayi yon lòt peyi. Ok. E te Larisi, e te Larisi, Ikrèn. Mon frè, ban m di w bagay. Mond lan, ou pral antre nan chif 8.

et du matériel son chif de la fam si son chif dezolasyon lane 2024 se sera yn ane de dezolasyon son ane pral gon pral gon netwayaj ayiti pral gon resiklaj ayiti pral gon chas o sòsyè ayiti depi lè mond lan egziste k poko janm rive Gon netwayaj ki pral fèt Ayiti an 2024 mon frère bien aimé nou poko janm wè sa nan istwa e sak fè mwen map lanse yon prediksyon mwen wè kap vini paske m vwayaje atravè le tan. Sendomeng ap frape pa yon katastwòf natirèl pou 2024 la. Ou di Sendomeng pral frape pa yon katastwòf natirèl. Byen sur!
Mwen di l deja. E gon maladi k pral vini tou, ki pral kòmanse, k ap frape Sendomeng tou. E Ayiti pral gen yon entèvansyon militè k ap fèt ladann. Ke nou vè ou non. Tande byen. Sou bagay map di depi 2 zan. Mwen wè nèg ap jwe.
Ok menm lè ke nou wè pou entèvansyon an nou wè ke pou Kenya nou wè ke la jistis kou siprèm kou siprèm Kenya yo bloke yo yon ti jan bloke sa pou le moman e sa ke lap debloke kanmenm.
Map reponn ou. 94 2004

ki fèt e pwosesis la kòmanse men men 2024 son lòt bagay lap ye wi son lòt ane wi lòt akanj son lòt akanj ki pral monte son lòt bagay lap ye apap diw se sera une année de désolation son ane pral gon chas o sòsyè. Eske w la mon frère? Nou la wi, sa se pou Ayiti. Bien sûr. Ok. E.
E ekout, ekout, ekri sa. Gon bagay ki gen pou pase Etazini la pou eveman. Gon bagay ki gen, tande, m konn sa l ye wi, men m pa gen dwa di l piblikman. Gon bagay, paske lè fè yon vwayaj astral, Mwen rive 2025 2026 nan vwayaj la gon bagay ki gen pou rive etazini tout moun pral dan letonnman e done ap chanje paske epa bagay ki rive fasil epa bagay ki rive toutan e komsi lòd dè choz ap oblije chanje ekri sa. Non m konnen tande venerab Tout moun kap swiv emisyon m lontan, kap swiv dènyè èr lontan depi sou ansyen prezidan Jovenel nou te toujou ap di tout moun kap viv pa bò isit yo kapab toujou te di sa, m toujou di yo al si yo gen 25 kòb manje 15 kòb sere 10 kòb nan galta nan kisa nan tiwa nan kèlkeswa kote pa gaspiye kòb yo nan sa yo pa bezwen. Anpil ayisyen bral anvi rantre etazini tande. Anpil ayisyen pral vle tounen Ayiti. E o ekri sa, entèvansyon militè ki gen pou fèt Ayiti a, gen anpil sòlda nan peyi sa yo ki pral antre Ayiti ki pral ki pral gon maladi, gon maladi pral frape yo Ayiti. Ok yap malad ayiti gen anpil nan yo kap malad ayiti paske yap frape pa yon maladi ekri sa aah bon tou bagay bon bagay Wendy Maladi a eleksyon ki pou fèt la ban mou mosyon maladi sa eske se solda yo kap frape ou di mwen ke se pèp la pèp ayisyen an tou pral frape pa maladi a. N non, mwen menm, nan vwayaj la, mwen wè se sòlda yo, Ok. sòlda yo maladi a frape avan mwen. Ok. Bon, maladi k gen pou frape sòlda sa Men se yo. pa yo k ap vin, se pa yo k ap vin ak maladi a?
Bon, mwen pa wè sa. Paske mwen Ok. menm, di w kòman m ye? Mwen pa janm kreye sansasyon mwen menm. Ok. Mwen di w sa m wè a. Wè, nou pa, nou E pa, gen nan sòl, nou pa la pou gen nan sansasyon. Nou sòlda pa la pou yo, sansasyon aswè a. gen nan sòlda yo k ap mouri Ayiti. E sak fè nan eleksyon pral vin la a mwen di w gon ougan, gon prèt katolik, gon pastè, gon ti jèn kap sot nan sid, gon ansyen militè kap sot nan nò yo pral fè hit pandan eleksyon sa a. E sonje sa, gon alyans, paske gon pastè ki pral bay ti jèn nan benediksyon l, gon pastè puisan ki pral bay ti jèn nan benediksyon l, ebyen ki pral vrèman boulvèse prezidansyèl la. Tande byen! Gon pakèt bagay m konnen yo wi, men m pa gen dwa revele yo malerezman. E sa k fè, jodi a mesye m ap di nou sa, ou menm ki nan yon pòs, ki gen privilèj pou nan yon pòs,
ou menm ki wè w kou wè w nan pòs, bay tout, bay tout konesans ou, tout konpetans ou, sonje Ayiti e pou nou l ye, Ayiti se peyi nou. Atansyon, Gen kont yo pral mande w kont. Egregò peyi a gen pou l mande kont. Jodi a, sa k ap pase la a, ou pa jwenn gen lòt kanal ki pral fèt nan peyi a. Ou wè? Pèp la pral pran desten l an men. Yo p ap bezwen gouvènman pou ap pase yo lòd. Gen plizyè kanal ki pral fèt nan plizyè kote nan peyi a. Jean Raymond banm banm tou bagay Jean Chassin gon egzòd ki gen pou fèt aletranje anpil ayisyen pral tounen ayiti gade disi 2026 2027 anpil ayisyen pral tounen ayiti e sa fè gon pakèt zòn ki pa abite ki pral abite gen de zòn an ayiti ki pap egziste ankò Gen zòn an Ayiti k p ap egziste ankò. Sa k fè zòn sa yo p ap egziste ankò?
Gen de gen de zòn gen de geto p ap egziste ankò. Oh geto. M pa bezwen bay non yo.
Oh non non geto geto wi wi wi. Yes gen de geto p ap egziste ankò m konnen mwen wè sa a paske gen de geto gen gwo wout anlè ki pral pase ladan yo. Yo p ap egziste ankò. Lè fò vwayaj astral Tande byen wi Mwen wè lè k fera la sezaryèn Lè fò vwayaj astral Mwen wè Tande byen wi Nan vwayaj astral mwen fè a Mwen jwenn Gon bagay ki gen pou pase

Si m di w m pa konn sa w ap pale a, m konnen l. Men, èske w pa ta renmen, èske w pa ta renmen fè yon ti ateri tou piti pou moun yo kapab gen yon, ou konn yon bagay ki flou? Pa bliye ke Jezi Kris te pale an parabòl. Ou pale an parabòl. Mwen menm, mwen menm, se parabòl la m renmen. Wè, non m konnen.
Men, men, kanmenm, èske w pa kapab, tande, etwal, tande, pa bliye ke Lèg la tout moun konn kisa l ye se kote nou chita la lèg la se pandan lèg la ap la lap gade menm jan sak sot ki pase jan Hamas rantre an Izrayèl ke tout moun sezi ke yo patap janm imajine avèk tout sèvis sekrè sèvis ransèyman ki pi pèfeksyone nan mond la CIA tout moun Mossad yo tèlman etone la antrenman ap fèt sou yo yo debake yo fè sa yo fè a ke jounen jodi a Izrayèl gen plis ke mil moun ki pèdi lavi yo, menm si yo gen yon fòs yo y ap pilonnen, men sè ke yo pa t ap janm ka imajine sa. Alò, ki etwal ki gen pou file nan zye lèg la? Hahahaha! Se sa k fè nou di w, se ateri! Ou fè kè m kontan, menn! Hahahahaha! Ou fè m ri! Atansyon! Atansyon! Lova Toussaint, spesyalite l se parabòl, se langaj alegorik. Paske m pa p kite okenn nèg voye papye tenbre ban mwen papa. Okenn nèg pa va rele m lajistis. Ou tande men m maten? Okenn nèg pa va rele m mesye mezi. Enben, gon.